Li vini li di konsa sil konn moun ki fè sa li tou mache a zam li tout lari ap wè. Ki yès kouzin sa? Mwen pa konnen yon kouzin m te konn wè lontan ki rele ee yon patnè nwa m kwè se Steeve konsa li rele li vin a zam li ap mache nan. Kilè misye sot andeyò? E pa andeyò l te ye non. Andeyò l te ye? Se lòtbò l te ye wi. Poutan m pa di l pa lòtbò non e konsa l ye wi andeyò l soti. Ok ebyen ebyen kounya la misye ap mache a tout zam li li jwenn mwen menm. Kounya w al vide vant ou ba li?

Men, lè m fin pale ansanm avè l, l ap ban m yon pakèt pawòl. Ki sa granmoun nan di l? O, m konnen madanm ni avèg, e madanm ni ta pral vwayaje, yon pakèt vye pawòl l ap ban m. Sa pou granmoun sa fè pou vye moun avèg? Hein? Kounye a la bebe, m di, ou kite m la cheri, mwen menm m s on jèn fanm, m a tout san m sou mwen, pou w gen yon vye granmoun konsa ki chita on kote, Poul fè yon bagay pou e baton m di Ache ou pa bezwen tout bagay sa ou kite manzè pou nou kapab ansanm nou menm granmoun nan di m non li pap ka kite l pase ke si l kite fi an se menm bagay sa l pral fè pou mwen m di non bebe mwen menm m pa avèg lè m fin pale ansanm avè l m pran tèt li cheri m pap baw manti m mete pawòl ou konn m tande lè m fin pale ansanm ou konnen premye jou pale ansanm avèk moun nan. Ou pa ka kouri al mande l lajan konsa. Kounye a se pe sa pe. Tant m ap ba l pawòl se tant sa tou mwen menm m pral mande l lajan. Paske ou konnen cheri fò nou bèl. M pa ka kite w mache chal pou mwen.
Atibò, m konn kiyès misye ye. Avan nèg kreyil li la epi m ap jere l yon ti wonm la epi m ap ba l ti kòb li tout bay frè. Yon ti visye li ye. M konn ki moun li ye. S on sèl moun si w jwenn, ou vide vant ou ba li ou gen pwoblèm. Lòt ti wouj kout la k rele Minaj. M pa konn si w jwenn amitye deja. Lotre jou m fin rankontre ansanm avè l. Pandansetan, m ap esplike l yon ti bagay men m pa t janm konnen si Estè se kouzin li. Kounye w vide vant ou ba li.
Bon, n ap jere sa paske misye deja m gentan bay misye nivo 2 bas kolèt. Ou pa konn jòj.
Mino sa w wè a, e pa moun ki nan jwèt li ye non. Li pa vann fanmi l non li menm. Ban m di w, ban m di w, ban m di w. Ou dwe fè w konn kiyès ki sou sòl la deja. Aah anmwee w konn tèt ou pa konn kiyès ki Nino a. Kouzen m pou mwen si m di w wap bese di m. Anben sou lè sa nou ta pito pete je l menm jan jan je sè pete a konsa n ap pete je l. Anben yon bagay konsa l ap ye se pa sa wap gen pwoblèm wi Nino li menm li pa negosye fanmi l non. E jan w wè l pran pòz li mete l la la se yon moun si w wè l di w l ap tiye w l ap tiye w wi. E m deja pwomèt li sa. M di l depi m tande sa pale se li k pale l. map toufe la. Men pa bliye m te diw son bagay mwen avèw pa gen dwa fè moun konfyans pou palel, poukisa w vide vant ou ba li. Ou genlè pa tande sam diw la. M pat konnen si Esther se kouzin li. Menm si w pat konnen, m pat gentan diw non, sa son bagay antre mwen avèw li ye.
Yo di granmoun sa gen yon pil kabrit, yon pil bèf, ata tel gen. Ou konn sa w pral fè? Granmoun sa. Ou ap si tèlman ba granmoun sa lanmou. Bon mèt, bon mèt pa tèlman banm lanmou nan moman. Pase m konnen mwen menm se lajan m ap tann. Ba granmoun nan lanmou bagay sa yo pou l ka vann tout tè l genyen pou nou ka vwayaje. Paske m pa vle ret isi ankò. Degaje w. Mete fanm nan fanm ou pou fè l ba w lajan pou nou ka vwayaje.
Antouka bebe fò w ede m tou wi ou menm. Nan ki sans m pral ede w la? E lanmou m pral fè ansanm avèk granmoun nan? M ka al nan fè lanmou avèk granmoun nan? M pa nan malikong? Hein? E ou menm ki pou ale ba granmoun nan bèl ti pawòl, rele l papi, ou konnen granmoun sa yo monchè, depi w ap rele l papi, w ap rele l cheri, l ap kontan.
Enben, pa gen pwoblèm cheri, m ap swiv toujou men, m bezwen pou yon bon kòb nan men granmoun sa. Gade pou w wè kòman w ka pran l. Ou pa gen pou vin ap ouvè kay lan yo sou mwen la tou? Dayè m di w yon bagay, m di w m ap jere sa. Epi dayè tou e yo k fè m fè move move krim sa. M pa t dwa fè l. Nan trè jou pou m ap pase byen lwen. Amisha ap di m nan, m te met zam nan tèt ou menn.
E zam m te met nan tèt ou? Amisha ap ban m chalè. Ah ok, anben ok. Ou fin vide vant ou ba nèg la kounya e mwen ap met cho. Ok, anben ok. Pa gen pwoblèm. Depi kat la mare katòz, sa m pral fè? M pral rele tout fanmi moun nan pou m di l konsa se ou menm ki fè m fè yon gwosè krim konsa. E 12 la k ap mare 21 an, e pa 4 la k ap mare 1 an. Anben, ou ka bwè dlo bouch ou tou wi baz. Ap fè plan pou ou tande baz. W al vide vant ou epi kounye a w di w ap mete m nan pwoblèm. E fanmi sa m konnen an, depi yo ta konnen menm tranpe m pa gen chans.
Nan kisa pou medo la cheri. An menm non malik on. E lanmou pou ba granmoun nan. Karese granmoun nan. Granmoun sa yo renmen lè jèn timoun ap rele yo papi. Ap di yo cheri. Ale wè menm lèzòm granmoun nan pa lèzòm non. Kote sa map di cheri. Sak fèm di w fò w edem. M son ti jèn. M plen avni m devan m. Jan de bagay sa m pata sipoze ap fè yo pou m pran jèn gason ap okipe w. Ou voye mal kouche a lot neg poum pote lajan ba ou. Son gwo sakrifis m fè pou ou la. M konnen sa cheri e pou tèt sa m renmen w plis. M respekte w cheri. Mbe ok pa gen pwoblem map gade koman m ka jere sa. M pa konnen ki kote map wè granmoun nan non ou byen si lap vin kotem cheri. Paske ou konnen granmoun nan son ti tèt fèb li ye nenpot sa m dil lap asepte. Menm lè kounya lap fè radi men kanmenm map prann cheri pa okipe w. Ti granmoun sa yo renmen ti vyann ou le.

Ou pap pran anyen, gen bèl lage bagay ladan. Mwen non mpa bezwen anyen non, e pase map pase mdi bon pandan m nan zòn nan banm rive wè w pase m gen kèk tan m pa wè w, men aprè sa sa nou fè a vle remèt vin tache a. Doktè yo pa paka fè anyen mwen, yo di m yo pa wè je m gen anyen epi m pran remèd yo tou remèd yo fè je m tounen plis.
Bon sa bagay sa dwe ye. Bondye konnen.

nan ka fanm ou li pa vle tande ou konn bout li se pou jan ou konn li pa tande konsèy moun.
E ou k malad la Estè? E ou k malad la? Enben pa lave l pou mwen. Se pou w di non, bagay sa w pa dakò paske w menm e priye w ap priye, w pa voye moun pou ou. Dabò di l ou pa gen nesesite. Pa lave l. E Bondye, Bondye pa gen anyen l pa ka fè. Sou moun li sou moun, dosye a pa dosye l l ap vin foure de pye devan l ladan l. Enben ok. L ap fè w pèdi nanm ou wi. Pa lave l pou mwen cheri, ou konnen sè m ou ye.

Sa e bagay soumoun li ye pou kèk ti gason an pa pa mariw e on senp kouzen li poul pa frèw pa manmanw. Li pa ka cho nan dosye a konsa. Ti nèg sa trò soumoun li fenk sot andeyò li gentan ap vin rantre kòl nan bagay konsa. Antouka m pap rete tande male m pral gad kote m jwenn avèw. Li pa ka pran dosye a pou li male tande. Nap pale.